Se toujou yon plezi m ansanm avèk nou. Kòman nou ye? Kòman nou wè Koup Dewòp lan? Copa America k ap rive, se yon kesyon de Euro Copa. Ebyen, jodi an te genyen 3 match nan Koup Dewòp lan. Match n ap plis rete sou li an. Se Litali ki tap jwe kont Lespay. Men avan sa, genyen ekip Sloveni an ki fè match nul yon gòl patou kont seleksyon Danwaz lan, kont seleksyon Sèb lan. Se te yon bèl match. Lè w di Sloveni, li pa vle di twòp bagay nan foutbòl mondyal la. Men jodi an, Sloveni nan koup dEròp lan, lè l pral jwe. Nou pa ka minimize ekip slovèn nan ki te mennen nan 69 yèm minit rankont la avèk Kapnisik ki te make gòl pou ekip slovèn nan. Epi nan fen match nan Luka Jovic pral egalize pou Sèbi. Sa ki fè gwoup sa li trè sere son gwoup. ki genyen yon batay k ap fèt pou kalifikasyon premye, dezyèm, twazyèm plas, si gen men twazyèm, jiska la dènyè joune paske tout ekip nan gwoup sa a ap fè jefò men tou fòk nou pale de Langletè ki E pa konvenk moun. Nan premye match seksyon anglèz lan, li te fè yon viktwa kont Sèbi difisilman 1 0. Gen pou moun se te yon debi e seleksyonè an l ap genyen pou l jwenn otomatism nan ekip lan.

Declan Rice, Foden a goch, a dwat Saka, devan ankò nan do Harry Kane se te Jude Bellingham. Ebyen eh jodi an Angletè li kòmanse match lan byen men aprè gòl lan Angletè gen tandans pou l al kontre atake e pa gen moun ki gen pwoblèm pou yon ekip fè yon match nul kont Angletè. Lespay an 2010 te pèdi premye match li nan koup dimond lan. Men, ekip Snorel sa, tout moun te wè, se yon ekip ki se yon potansyèl kandida, men pandan ke l kandida, li favori pou ranpòte konpetisyon an, li te jwe yon foutbòl de kalite, li te pèfòman, se sèlman gòl yo ki te manke, okazyon te kreye. Ebyen, Angletè. Ekip lan e ki pa gen fòm. Anòl pa nan vrè plas li. Wi, yon antrenè kapab toujou e e fè yon eksperyans a yon jwè, mete l nan yon lòt pòs, men jwè a dwe reponn. Si l pa reponn, se fè chanjman. Foden la kòm demi goch lan, kòm elye goch lan se yon gaspiyay paske jwè foutbòl sa ki renmen kè teren an. Ebyen Angletè e pa konvenk nou ditou, men nou dwe felisite Ekip Danwaz lan ki jwe yon foutbòl de kalite li gen posesyon balon an kont Langletè. Ekip Anglèz lan ki ap genyen pou l batay nan twazyèm joune an kont Lasloveni. Pa gen moun ki t ap atann Angletè pral batay nan yon gwoup pandan ke Almay gen tan rasire l li kalifye pou uityèm de final. Genyen ekip Espay lan ap gen pou n pale de li gen tan kalifye. Ebyen Angletè ki pa t konvenk. nou jodi an ekip anglèz lan ki te trè desevant e Harry Kane ap sòti nan match, Saka, Foden e malgre chanjman yo ou santi ke ekip lan li pat amelyore e ekip anglèz lan ki pa gen fòm, pa gen fon de je e li pa pwouve anyen. Arnold ap toujou jwe kòm 8 an dèyè ekip lan. Men li ta dwe nan mitan teren a 3, lè sa a ekip la li ta gen plis ekilib, men Anòl non doub pivo k ap genyen pou l nan rekiperasyon pou l mennen jwèt, non se pa Anòl ki prèske fè yon sezon l ap blese nan ekip Livèpoul la. N ap kite ekip anglèz lan pou n pale de Lespay ki ta jwe kont Itali, ekip espanyon lan jodi a ki chame nou. Li raple nou Espay, Xavi an, Espay Iniesta, yon ekip ki afeksyone je de posesyon. Li pa sèlman ap fè e balon an sikile, men Lespay ki non sèlman gen balon an, ekip sa ki genyen kalite defansiv. Lè espè ap defann, li defann an atakan men li kapab rekile pou l defann. Ebyen lè espè fè tout match lan lap domine jiskaske gòl lan fèt nan 55 èm minit malerezman se Ricardo Calafiori ki bay tèt li gòl, otogòl 55 èm minit. Ebyen lè espè te ap chèche dezyèm gòl la. Men lè Lamine Yamal sòti, Pedri e Nico Williams se 3 jwè ki. e pi enpòtan nan animasyon ofansiv ekip espanyòl la, ebyen lè mesye sa yo sòti, Litali ki remoute nan 20 dènyè minit yo, ekip italyèn nan ki te mete presyon an, men malerezman, e mwen menm m fè yon remak sou Lespay, Lespay, si l ap jwe l pa gen presyon balon, l kapab toujou genyen, n te wè sa kont ekip Kwat la. Sa vle di se yon ekip k ap jwe an tranzisyon, li genyen de jwè rapid, l ap pran Nico Williams ki te trè emouvan dèyè se li ki santre pou otogòl lan. Epi genyen jwè foutbòl sa n ap pale de Lamine Yamal ki li menm ap rantre nan aks e l ap chèche solisyon. Epi genyen Fabian Ruiz se yon trè bon match tou. Cucurella se jwè ki plis enpresyonan pou mwen jodi a. Se vre ke Lespay. lap fè e sal konn fè a e sa yo moutre nou vrè vèsyon an kote ke li gen balon lap elabore jodi an lapòt te rantre e se li ki te kòmanse olye de e natcho paske espay te vize pou e sou balon an konnen litali se pa yon ekip jwez konpativman ak seleksyon an kowat la ebyen lapòt te nan defans lan men sa ki pi enpresyone mwen se konpòteman e Koukourela. Koukourela te nan yon depasman de wòl jodi a. E yon jwè ki nan yon depasman de wòl, sa se entèlijans. Misye konnen pou l al fèmen tèren an lè Lespay ap defann, sitou lè ekip la dezòganize. E misye konnen tou e poul e al nan defans lan loske yon defansè monte, yon Arsenal monte poul al fèmen nan defans lan. Cucurella te super, match lan fini 1 zero, men pou sa misye tap fè sou teren an, kantite rekiperasyon l fè, li bay alan ofansif, pou mwen menm e se te l'homme du match, Cucurella e jwè Chelsea, misye te jwe nan yon bon nivo jodi an, li chame nou, ebyen ekip espanyòl sa ki te fòs li ta li ret nan kan l.

Se moute jan Lespay tap domine. Eben ekip Italyèn nan ki fini match la avèk 43 pozisyon de bal, kontre 57 pou Lespay. Men nan avan 70 ème minit se te 63 pousan. Sa di ke ekip Italyèn nan rantre nan match la nan fen an. E ekip sa ki te gon respè pou Lespay, Lespay tap toufe l. Men Lespay blese fizikman, Italy souke kò l. Men fon remak nan Lespay, lè Yamal. Nico Williams ak Pedri pa la son lòt ekip. Son ekip B ki genyen, se pa menm volim de jwe an, se pa menm animasyon ofansiv lan, se pa menm e vètikalite nan jwèt lan, se pa menm e jwe e kote ke jwe tranzisyon pa ka gen tranzisyon an, se pa menm bagay. Eben, Luis de la Fuente pran nòt. Bèl viktwa, Lespay kalifye pou uityèm de final Menm jan Lalmay, li kalifye pou uityèm de final. N ap kite Koup Dewòp pou n pale de Kopa Amerika. Jodi an, se pral koudranvwa 48 tyèm edisyon Kopa Amerika. Yon Kopa Amerika san dout se ekip Ajantin nan ki favori nimewo 1. Parapò avèk fòm ekip sa a, Ajantin ki te ranpòte dènye edisyon an an 2021, e ekip Ajantin an pral ranpòte koup du mond. Sa vle di jodi an la Ajantin se meyè seleksyon ki genyen nan mond lan. Yon ekip Ajantin ki gen 2 trè bon jwè, e lè w pran Mac Allister ki sot yon bon sezon avèk Liverpool, genyen tou Enzo Fernandez, Ebyen fòs Argentine se toutou kolektif Argentine nan. Se yon ekip ki fè yon blòk, e nan blòk lan genyen de zendividyalite k ap gide ekip lan. Ebyen Argentine pral jwe kont Kanada, l ap ouvri koup dEròp lan. Se youn nan match pou seleksyonè ajanten an montre ki vizaj Argentine ap genyen nan koupa amerika. Èske n pa jwenn yon Arjantin ki ap jwe yon foutbòl de posesyon, n pa jwenn yon Arjantin ki gen yon bon animasyon ofansiv, èske n pa jwenn yon Arjantin tou ki jwe yon foutbòl ibrid alafwa ofansiv e defansiv? Men fò n raple ke Kanada se yon ekip ki jwe yon foutbòl. 2 an posesyon, ki jwe yon foutbòl fluid, Arjantin sètènman kapab kòmanse reponn kèk kesyon ke advès yo kapab poze l nan pwochen match nan konpetisyon sa. Ebyen 2 bi an se pral pou aswè an a 8 è nan aswè. Epi lòt favori ki genyen nan Kopa Amerika sa, ebyen parapò avèk fòm 2 ekip yo e antrenè ke yo genyen, se Urugwe. Uruguay avèk Marcelo Bielsa e Uruguay jodi an la se yon ekip ki genyen 2 trè bon jwè foutbòl. Pran nan defans lan ki gen Ronald Araujo, genyen Oliveira nan ekip Napoli an, epi genyen Nathan Nandez ki jwe lateral dwa, se yon milye de tèren

K ap altène teknisite an avèk foutbòl rupture lan avèk foutbòl de tranzisyon Urugwe a. Urugwe jodi an nan kesyon pressing, lè l ap jwe a yon ekip, li bay ekip lan anpil pwoblèm. Dayè nan eliminatwa koup di mond lan, Urugwe bat 2 gwo ekip nan zòn nan, 2 pi gwo yo, li bat Brezil, bon moun di bon Brezil pa bon, se nòmal li bat Brezil. E da Brezil tou avèk fasilite. E pi Uruguay pral bat Arjantin 2 zero. Sa vle di bat Brezil, bat Arjantin. E Bielsa a ki kòmanse ap jwenn ekip ke l ap chèche an. Bielsa ki gen touch li nan Uruguay. Ebyen pa rapò avèk prezans Bielsa e 2 jwè Uruguay genyen e k ap evolye nan chanpyona ewopeyen yo. Sa vle di Federico Valverde ki se yon jwè enkontounab. nan ekip Real Madrid nan epi genyen Darwin Nunez kap jwe nan atak lan pou ekip Urugweyen nan, yon ekip ki danjre nan kont atak, se yon ekip ki gen yon bòn defans, dayè Urugwe repite pou yon ekip ki gen bòn defans, epi twazyèm nan kòm ekip sa nan zafè konpetisyon menm si l pa anfòm ou pa ka inyore Brezil. Brezil e Jodi an si n ta pale de ekip ki gen jwè Ou te kapab fè kontwòl yo Brezil te kapab gen plis jwè ke Arjantin Brezil gen yon seri milye teren k ap evolye an Angletè Genyen Douglas Luiz Dayè se jwè foutbòl sa ki dwe meneur de jeu Brezil pou l òganize jwèt lan apati de defans lan. Misye kapab kòmanse òganize jwèt lan apati de defans epi pou Lucas Paqueta fè rès lan. E nou pa ka bliye Junior Vinicius Junior, Rodrygo e pou n pale de Endrick yon jèn k ap vini. Men Brezil se twazyèm favori nan Copa America sa. E si t ap gen yon katriyèm, se t ap ekip kolonbyèn nan. Ekip sa gen de trè bon jwè tou. Se yon bèl ekip, nou kapab jwenn Ekwatè tou. Ben, Kopa Amerika a ki anonse lakoulè. M te vrèman kontan pou m te ansanm avèk nou. Abòne a paj Facebook Spòtografi. Abòne avèk paj Aydens. Lage emisyon an tout kote.